Bonjou bonswa tout zanmi fidèl entènèt mwen yo kijan nou ye nou gen avèk nou toujou mwen menm Adamson Desir ki se lidè nou ki afilyel ak Quad One Epe Tronpe donk mwen la pou ke m kapab kontinye pale w Rès pwosesis ke nou te genyen pou ke m te kapab fè w konnen kòman pou ke ou kapab fè chwa de baril ou, e kòman ke bak ofis ou prezante nan Petronpay, e kijan pou ke ou kapab envesti kòb ou pral genyen pou envesti a nan Petronpay. Sètadi ke achte baril ke ou. ou vle achte a, nan baril ke w vle envesti a, nou pral moutre w pwosesis ke ou kapab ap fè pou ke ou kapab fè chwa de baril ke ou bezwen fè a. Donk, avan ke m kontinye, ou menm ki apèn jwenn videyo sa, donk ou byen tou ke ou te gentan swiv lòt videyo ke m te lage yo, donk m ap mande w pou w abòne w a chanèl la, pa bliye ban m yon like, pataje l pou w kapab fè plis zanmi w konnen e avantaj sa tout pwofi sa yo ke petron pay ofri e map mandew pou ke ou kite yon kòmantè pou mwen swa yon kesyon ou byen yon kèlkonk sa ke ou ta renmen konnen de konpayi a epi mwen menm map fè le meyè posib de mwen menm pou kem kapab e fè repons a ou menm pou kem kapab fèw repons. Ebyen lefè ke nou sonje trè byen ke pwosesis ke mwen te kòmanse nan lòt videyo a, li te fini nan bwat mesaj Gmail mwen. Sètadi ke li te fini lòske yo te voye yon mesaj sou bwat mesaj Gmail mwen, yo te mande pou ke m te kapab konfime e ke mwen enskri nan konpayi a, ebyen nou pral kontinye pwosesis la ansanm avèk mwen nan menm e andwa sa a kote ke mwen te di ke pou ke m kapab konfime ke mwen enskri nan konpayi sa a. Ann ale, n ap prale sou bwat mesaj Gmail nou ansanm avè m, ann fè pwosesis la ansanm avè m, ann ale. Nou jwenn mesaj ke yo te voye ban nou an ki se Verify your PetronPay Account Email Confirmation to free nou klike sou li le moman men kòman ke li prezante please verify your Petropay account epi lòske nou ale pi ba nan nan nan ti bar ki make confirm my email la nou klike sou confirm my email Donk ok. Ebyen, eh lèske nou tape sou konfim ma email, men kòman ke li parèt, epi sa ke nou gen pou nou fè, nou gen pou nou rantre email ke ou te mete lòske ou ta ranpli enfòmasyon deskripsyon an. Nap mete email ke nou te mete a, ki se. Jezi Adamson 4 au gmail.com Answit wap mete modpas ke w te mete loske w tap ranpli enfomasyon pou enskripsyon an. Donk le moman ke w fini ou klike sou Singing. Men kòman ke menu an prezante nan back office ou, nou wè anlè a li zero pwen zero zero dola, Bitcoin tou se zero pwen zero zero osi, paske nou poko aktif. Sak fè ke mwen di ke nou poko aktif se paske nou poko achte baril nou, nou poko envesti kòb nou nan baril ke nou Ou vle envesti a? Ebyen, mwen ap montre w tout baril yo, men kòman ke yo prezante la, le moman ke ou fin enskri, lè w moute nan kont, nan kont e back office ou, men kòman ke yo prezante, pou ke ou kapab fè chwa de baril ke ou vle achte a. Ebyen, banm montre w, nou pral nan ti meni sa, kote ke m pral montre w diferan. chòz, diferant chòz ki genyen pou ki lòske ou bezwen fè yon bagay ke w ap kapab fè. Ebyen nou nan la, nan twa ti ba, nou tape twa ti ba, men sa ke li ban nou, li ban nou meni sa, ki premye, sa ki anlè a ki se achte, achte barèl, dezyèm nan li ban nou se mèzendikasyon, binè a, Twazyèm nan se binè, sètadi ke tout pwogram ke lòske ou fin rantre ou gentan kòmanse fè parenaj, ou fè moun rantre, donk se konsa binè la prezante pou ou, donk li tou ba w balans binè ou, epi answit li montre ou kòman ke ou men kote ou plase an tèt avèk baril ou, e. e men men gwoup moun ke ou pale donk li montre nou tout pwosesis sa yo e pi pa la suite nou jwenn pwogram award nou jwenn finansye finansye a se lòske ou menm ou bezwen fè yon retrè ou byen ou bezwen fè ou byen ou bezwen fè yon depo donk tout sa ladan se nan pati sa ke wap vini. Ebyen nan nan nan dènye ti bagay la nou wè anba a, nou wè diferant drapo, nou wè 4 drapo. Donk 4 drapo sa a yo, yo yo se diferant lang ki genyen nan petwon peyi. Nou wè premye a ki se fransè, nou wè drapo ameriken an, nou gentan an konnen anglè e pa la suit nou wè espa e drapo espanyòl la ensi de suit. Donk n ap retounen, nou ap retounen nan.

ke nou ap kapab envesti. Lese m di w, toutotan ke w envesti pi plis, se konsa tou w ap resevwa pi plis nan bonis kotidyen w pa jou, e se konsa tou w ap avanse pi rapid osi lòske w poko fè parenaj. Men toutotan ke w gen posiblite pou fè parenaj, ou oblije travay, w ap oblije wè sa ke se yon travay obligatwa li ye pou ou, pou ke ou menm ou kapab fè plis pwofi pase.

50 dola vo 0.00322.532 bitcoin. Se kantite sa ke li di m ke l vo an bitcoin. Donk, nou konnen trè byen ke konpayi sa a yo, sitou konpayi an liy yo, yo plis fonksyone an bitcoin. Donk, ou menm wap gen devwa pou kreye yon kont an blockchain, oubyen ou menm gen moun ki gen coinbase, gen moun ki an Afrik pa egzanp ki itilize kòy manman, gen moun ki ozetazini ki itilize blockchain wallet, donk mwen menm, mwen menm le fèt ke mwen an Ayiti e m wè sa parèt trè trè fasil pou mwen, mwen itilize exchange eritaj pa m. Donk exchange eritaj pa m nou gen.

e li banm posibilite pou m chanje Bitcoin mwen an Goud ki vin parèt yon ti jan pi fasil pou mwen lòske mwen gen annik gen MonCash mwen sou telefòn mwen, MonCash mwen an se an Goud li ye donk m jis pran l m chanje l an Bitcoin pou ke m fè sa ke m gen pou m fè a. Bitcoin lan, nou genyen pou n kapte kantite kantite a an Bitcoin ensi ke answit nou gen pou n kopye adrès sa pou ke nou kapab Pou ke nou kapab voye kantite kòb la an bitcoin pou ke nou kapab peye barèl nou. Ebyen, lòske mwen retounen nan bwat mesaj email mwen, m ap retounen nan bwat mesaj email mwen pou ke m kapab ale sou kont eritaj pa mwen. Donk mwen retounen sou bwat mesaj email mwen, donk men mesaj ke eritaj pa m te voye ban mwen, ke mwen rantre nan konpayi sa, ebyen m ale mwen klike sou li, donk m ale nan bwat mesaj email mwen, mwen klike sou, sou kote pou ke m kapab konfime ke mwen, ke mwen e enskri nan, ke mwen te enskri nan eritaj pa m. Donk men kòman ke li prezante. Li prezante e tout meni sa. Donk nou wè ke kote ke li make visa, master card, USD. Kantite a li mwen yon dola. E pi mon cash en goud. Ok. Mwen anlè al make send e anba al make receive. Donk mwen men mwen konnen ke se pa visa master card ke m gen. M pa gen carte de crédit. Se mon cash ke m gen. Donk le fèt ke se mon cash ke m genyen, m bezwen bitkwent, sa sa di ke m bezwen resevwa bitkwent. E se pa mon cash ke m ap bezwen resevwa, donk m ale la, m ale nan Visa Mastercard la, m klike sou li. Lòske m klike sou li, men kòman l prezante, li prezante tout diferant e fason ke si ke m bezwen resevwa. Si ke m gen kòb m kapab echanje l. Donk men menm kòm se mon cash ke m gen, se pa PayPal, se pa Zelle usd, se pa Bitcoin, se pa Ethereum, se pa Litecoin, se pa Visa Master Card m genyen. Donk mwen annik ale mwen klike sou mon cash mwen. Donk le moman ke m klike sou mon cash mwen,

pwen 00322818. Ok, donk lè se m di w ke gras a konpayi sa yo, se konpayi ki kapab fè ou konnen anpil anpil bagay, sitou sou plan ekonomik, nou konnen trè byen ke Bitcoin pou le moman,

Donk se pou m montre w ke ki enpòtans ke Bitcoin genyen lòske ou menm ou rantre nan konpayi sa a, w ap kapab gen Bitcoin alèz paske yo menm yo jwenn posiblite tou pou yo kapab tou peye w an Bitcoin. Se yo ki pral deside kòman ke ou ta renmen touche. Donk an ale. Le moman ke le Lè fini tou fòk mwen di w ke Bitkwit lan a nenpòt kèl moman li kapab varye. Se ta di ke a nenpòt kèl moman li kapab pote benefis pou ou ou menm ki genyen l e a nenpòt kèl moman tou li gendwa pote yon ti defisit pou ou tou piti. Sa pral depan de ou menm ki lè ou vle chanje kòb ou. Ebyen, ann ale, Donk, lòske m fin ranpli tout fòmasyon sa yo, donk, yo di ke lè m fin mete kantite kòb ke m ap bezwen an an bitcoin, donk, yo fè m konnen ke li vo 3373 goud 75. Yo di m li vo 3373 goud 75. Ebyen, sa ke m fè, m di ok, donk, mwen se chanje ke m bezwen chanje, m peze sou exchange. Donk l ap mache. Vwala. Donk li monte la ansanman avèk tout montan ke m te mete a yo deja. Donk m ap senpleman pou ke mwen mete adrès email mwen. Map senpleman genyen pou m mete adrès email mwen ki se sa. E le moman ke m fin mete adrès email mwen, map genyen pou m beze mete adrès Bitkwent lan. Nou sonje ke m te di nou, fòk nou kopye adrès Bitkwent lan. Ebyen, le moman ke m te kopye l, donk m annik ale nan espas sa, m klike, m kite dwèt mwen sou li, epi pa la suite mwen kole l. Vwala, men kòman e adrès la tou prezante. Wè, nou sonje se te konsa l te kòmanse, se te 3JXMH1. Donk, nou wè la, epi l fini pa 23. Donk, se yon bagay ki trè zenpòtan. Le moman ke ou gen adrès ou, fò w gade adrès la trè, trè zenpòtan. Paske, lòske w ap fè anvwa lòt adrès, donk, kòb sa ou kapab tou pèdi l. Se sak fè nou oblije tyen aske nou verifye adrès bitcoin ou, bitcoin ke wap voye kòb la pou wè ke si se te adrès sa menm ke ou te fè, ke yo te ba ou pou ke ou te kapab fè transfè kòb ke ou bezwen fè a. E pa la suite, nou gen la pou ke yo kapab bay ou, yo di ou ke konfime ke ou pa yon robo, al la.

Nou koke, donk tout bagay a rive mache, e pi pa la suite, nou api sou I agree with, e pi, Mwen klike sou Exchange. Donk se konsa ke y ap jis, y ap jis pran goud ke m te genyen e sou mon cash mwen. Y ap konvèti l an Bitcoin epi pa la suite y ap transfere l pou ke m achte package mwen trè trè fasil. Nou wè, nou menm nou kapab swiv ke se yon choz ki trè trè trè fasil. E se la ke nou mete, donk se la ke nou mete yon fin nan pwosesis la. Donk, ebyen, lòske ou fin fè sa yo, ou kapab atann yon kelke, yon 30 minit, yon 1 è de tan pou ke ou kapab resevwa ke ou aktive ke ou aktive e barèl ke ou te vle aktive a, sètadi envesti nan barèl ke ou te vle envesti a. Donk, e mwen, mwen swete ke nou pran tout sa ke m di n yo an konsiderasyon, nou chache konprann yo, epi pa la swit, ou menm ki poko fin trè trè abil, donk ou kapab toujou pran nimewo m,

mache avèk tou 2 kòm tou 2 se 2 bon konpayi yo ye mwen swete ke nou menm ki deja nan kwadwonn mwen swete ke nou kapab rive jwenn mwen e pwochèn video ke mwen gen pou m e e lage pou nou se diferant avantaj ke ou menm wap kapab jwenn lòske ou te nan

Eey bèl bèl pren ke Squadron e Petron P genyen. Nou gen pou n moutre w pwen komen e pwen diferansyèl yo. Ebyen se la ke nou mete yon yon bout nan videyo a. E babay tout moun na wè nan yon lòt videyo ke Bondye beni nou. Tchao.